Paske mwen rankont mwen avèk madanm lan se te yon bagay ki te trè trè trè se te yon bagay spesyal. Se jou jou m te wè madanm mwen premyè jou m te wè madanm mwen se pandan ke madanm mwen tap paran li tap pase la ansanm avè li se yon gwo cheval sot lakay paran l. Al sòti fè vakans. Al eseye yon tontonm ki te leve letan Mibalè. Paran li se Savanèt Kabral, se sa? Ok. Epi m gade mwen wè yon bèl demwazèl sou yon cheval ap pase avè paran l men paran li te rekonèt paran pa m. Li pat konnen li menm. Men fòk mwen diw m te konn wè li nan legliz batis santral mibalè a, m te konn wèl la verite mwen te konn wè li men m pat gen panse se li ki tap vin madanm mwen. Li li pat konnen se mwen ki tap maril non plis, sa se bagay se mistè li te ye pou mwen avè li. Nou legliz ansanm nap aman nap chante ansanm nap priye ansanm men sa pa janm nan lidem e m mwen te yon jènjan ki te trè bravè popilè. Zye anpil fi te sou mwen. M prèske pa t konn koze ak fi. Fi te renmen m anpil. E m te gen yon zye, yon zye chanèl tou mwen menm. Ki te fè. M te konn alò m te konn renmen yo tou men pa pou dezòd non mwen te toujou ap atansyon pou m pa pran nan pèlen fi e m toujou ap priye Bondye tou pou Bondye pa kite m tonbe nan pèlen fi e se konsa tou gen fi malgre yo te konn renmen mwen men yo toujou yo pat janm te renmen pou yo te tonbe nan mwen kòm pèlen. M pa t yon jènjan vagabon. Mwen te yon jènjan, tankou m ta di w, yon jènjan serye mwen te ye gras a Dye. E si jamè mwen te yon jènjan vagabon, avan m vin marye avèk madanm mwen, m ta gentan genyen menm senk pitit. M te priye Bondye pou Bondye pa kite m, pa kite sa rive m. Ok. Ebyen se konsa rive o dènye moman Bondye pral mete fen sou sou jèn jan galan mwen an oubyen popilè mwen an Bondye pral mete fen sou sa epi yon jou manman m rele m manman m di m konsa ki fè ou ou rete nan gen plizyè fi kap gen plizyè fi kap rantre la se pou mwen yo vini. Epi m konn ap chèche ap pase kò m akote.
Men lè sa nan ki ane nou ye, nan sou ki prezidan? Non, non e se e te e te sou prezidan Magloire. 54 an 55 an tout dat sa yo. Ok.
Konprann?
Yeah. Epi monchè. Manman m di m konsa, Ou kite tout tan sa ap pase la a, w ap kite tout bèl fi yo, lòt jèn gason ap marye ak tout bèl jèn fi yo epi ou pa p jwenn yon, ou pa wè yonn pou w marye? Epi m di, m di manman, men lè sa a, mwen ekri madanm mwen, demwazèl mwen an, se pa yon ti bèl fanm òdinè l te ye non kote w ye la a, se nan men m li konsa. E si se nan si se jan figil ye la al peye m pa tap renmenl men se nan menm li konsa e sak fè m mande Bondye pou Bondye banm anpil pasyans avèk madanm mwen pou Bondye banm fòs poum jere madanm mwen mwen priye Bondye pou sa se leve poum leve li ti gason an chita andan. Leve vini pou m leve l lè l chita se pou m leve se m mete gason sou mwen pou m leve l mete l chita mete l kanpe lè l chita retire l sou chèz la mete l mete l kouche sou kabann li epi kouche avè l pou m ankouraje li paske nou soti trè ba pou nou rive nan nivo ke nou rive la. Epi mwen di manman m, mwen te ekri, li di konsa gen yon fi wi nan legliz Mibalè a, m ta renmen l pou ou. Epi m di men, mwen te ekri fi sa a yon lèt damou.
Ou va sonje kèk pawòl nan lèt sa a non? Bon, oh, mwen sonje. Ah, anben, lage kèk grenn sou mwen. Bon, bon, bon, m ap di l kreyòl. M di, Sè Ann, mwen renmen w anpil wi. E mwen ta renmen se ou menm ki pou madanm kay mwen. Ou pa ta renmen m pou Mari ki pou dirije fwaye fwaye mwen ansanm avè w. Li pa li li li li pa se yon matant menm li bay lèt la. Epi m al chèche yon kouti mwen te bay. Men lè sa èske w sonje ki laj ou te gen nan epòk sa? Non m te nan mwen te nan mwen te nan nenpòt 30.

Poum ta pou zye m ta tonbe sou sou demwazel la paske se nan rue cimetier li abite kay paran li epi lem kite carrefour pont laprade Epi map mache pou m rive kote kay li a epi mwen gade m wè lap vin konpe avèm. Epi lèl rive sou mwen epi mwen salye l m di bonjou sè Anne. Li reponn mwen li di men mwen te voye yon lèt pou ou m poko jwenn repons la. Depi m pa resevwa lèt la non. Alò li resevwa lèt la, li priye sou lèt la, epi li mete lèt li nan bib li, lè l pral kouche li mete l bò tèt li, sa fè plizyè jou depi l resevwa lèt la. Kounya mwen di manmanm mwen te ekri fi sa yon lèt li pat banm repons epi papam te anndan papam tande mwen avè manman manmanm ap pale sou sa avèm epi papam di m tande manmanw diw pale ou de Anne ou te voye ou di manmanw ou te voye lèt pou li li pa reponn m di wi papa. Men eske sou, eske si, si l te reponn ou sa w tap fè? M te menm tap di w sa pou w tal devan paran li a ou menm avèk manman m al devan paran li pou mwen. E papa m fon ti ri. Papa m di, men mwen renmen fi sa anpil wi. Eske si m al devan paran l pou ou, ou pap fè tenten? Konsa l di m, papa m se konsa l te konn. an opine li. Epi m di non papa. Mwen santi nan lespri mwen se avèk fi sa a m ap marye, pou m marye. Papa m pa fè ni de ni twa, li leve l, li sele milèt li, twa jou aprè, li pa ni balè lakay tonton madanm nan ki leve la non, li monte Savanèt lakay papa l a manman l. Epi lè l rive, li twouve jwenn fi a. lakay papa l a manman l ki t al pase wikenn li pran kamyon l mete machin a koud li l ale savanèt l al fè wikenn papa m jwenn fi a nan kay la manman l ak papa l pa t la lè l salye yo lè li desann milèt li epi li rantre li jwenn epi kote moun yo madanm mwen reponn mwen ok mennaj mwen reponn epi Epi papa mande kote papa w a manman w? Li di papa m pa la non li nan jaden manman m nan jaden. Epi fi a ba l chèz li chita epi l mande fi a enpe dlo pou l bwe. Fi a rantre anndan li pran yon gwo vè epi li mete nan yon soukoup. epi li met li li li met plen vè la dlo li met yon lòt soukoup sou li epi l pote bay papa m papa m dekouvri retire vè la sou soukoup la sou sou li retire soukoup la sou vè la epi l pran dlo a li bwè l lè l fin bwè dlo a epi li di li di mèsi pitit mwen Bondye beni w. Konsa papa m di. Kounya papa m kòmanse pale avè, kounya li vin chita, se sou machin y ap koud. An li vin chita, papa m di ou konn sa k mennen m la a? Ou konnen m gen yon pitit gason, yon sèl pitit gason m gen. Se yon sèl jènjan m gen. M pa gen de, m pa gen twa, se li sèl mwen gen. Donk li di mwen li te voye yon lèt ba ou, ou pa ba l repons. Poukisa ou pa ba l repons? Ou ta di l wi oubyen non. Si w pa ta renmen pitit mwen an, ou ta di l non, ou pa dakò. Men ou pa ta ka gade lèt la, ou pa ba l repons. Ebyen mwen menm, mwen menm m vini, m vin kot papa w ak manman w. Men mwen kontan paske mwen jwenn ou la kounye a, se avè w m ap pale, kwa se mwen k ap pale avè w. Epi, e poukisa ou pa t renmen, ou pa t dakò pou w te reponn jènjan mwen an? Li pa nan gou. Epi li di, non, se pa renmen m pa renmen frè Senval non. Ni m pa rayi l nonpli. Se paske, paske m, m, epi gen li, li yon jan popilè twòp, donk m pa vle reponn mwen avè l. Men piske ou vini, ou menm ou vini, se granmoun ou vini, ou vini pale ak granmoun parèy ou, m pa gen pwoblèm, m ap, m ap tande sa n ap di. Epi papa m di non. Wap tande sa sa mwen ap di a papaw a manmanw men ou menm mwen bezwen yon pawòl nan bouch ou epi m di enben m reponn ou deja wi m pa m konnen granmoun pa konn nan jwèt m konnen granmoun pa konn jwe granmoun se granmoun se bagay serye mwen mwen dakò avèw kounya sa avèw mwen renmen. an atandan m kontre avèk e ok pandan se tan la paran paran madanm mwen soti nan jaden epi yo salye papa m yo akeyi prezans papa m Epi papa m tou fè yo konprann poukisa yo jwenn li la, sa l vin chèche, sa l vin fè. Ebyen, papa madanm mwen reponn dabò, li di, Frè Senlwi, li t ap enposib pou w ta vin devan m pou pitit fi mwen depi fi m pa, depi fi a pa te gentan. Mwen angaje deja pou m pa ta reponn ou. Men toutmenm, m ap bezwen konnen, nan Al, èske l pa gen pèsonn sou chemen li deja? Papa a poze l kesyon an, li di li pa gen, li pa gen moun sou wout li. Si l pa, si l ta dwe gon moun sou wout enben, enben se pitit Pè Sen Lwi an ki se Sen Pat. Hum! Papa mwen kontan, papa mwen ri. Papa m di a, a pati jodi a. Eh bon? Ou se futur pitit fi mwen. Papa m bo li. Papa m di eh felisitasyon pou repons ou ou bay la. Men se konsa am komansman renmen mwen ak madanm.

ane 2019 ki fè nou 57 an 6 mwa depi nou renmen. Ok, e nan karyè relasyon nou madanm avèk mesye, kòman sa te prezante pou nou, kòman lavi a te prezante pou nou, èske nou pa t rankontre avèk bagay ki te pou detounen nou sou chemen lanmou nou? Anpil difikilte.
Anpil difikilte men Bondye te kenbe nou Bondye kenbe mwen Bondye avèk madanm mwen em rive jodi an la sa fèm sak fè mwen mwen mwen em double amou mwen avèk pou madanm mwen renmenm pou madanm mwen e paske depi a la baz madanm mwen te toujou respekte. respekte mwen. E toutotan ke lap banm respè li gen pou mwen an, mwen menm map pi renmen l. Ou la? Ok.
Map pi renmen l.
Ok. Jounen jodi a la, fason ke nap gade jan lavi a prezante avèk jan. bagay yo vin chanje li rare pou ke yon yon koup oubyen yon jèn koup reyisi pou yo viv yon vi tankou egzanp vi w la ki konsèy ou gen pou la jenès nan moman sa la pa rapò avèk reyisit pa w ki konsèy ki premye konsèy yon jèn marye yon jèn koup ta dwe mete an aplikasyon ki ta pou pèmèt omwen yo reyisi yon karyè tankou karyè w.
E mwen menm, lè m ap pale m toujou di syèk pa mwen an, se ki siyifi tan pa m nan lè m te kòmanse a. Nan epòk sa a, jèn moun te respekte paran yo, yo te respekte tèt yo. Men sa mwen wè ki ap pase nan tan sa a, jan w di a, jan kesyon ke w poze mwen an, bon, pou mwen menm pèsonèlman, M pa wè jeune kap imite ou ben kap pran kap pran mwen avek kap pran renmen mwen ak madanm mwen kom model kom egzanp m pa wè non pase genyen jeneral yo rele yo rele telefon telefon nan li pran yon pwazon pou jenn fanm. Eskize m wi de ekspresyon mwen an. Prezan telefòn nan tounen yon pwazon pou timoun nan, timoun nan nan tete manman l. Timoun nan tankou, tankou l pa gen, tankou li, li, li pa gen anyen, anyen, anyen nan tèt li pase telefòn nan sèlman. Timoun nan lekòl, telefòn nan. Timoun nan, bon, mwen menm tèt mwen konn fè m mal. Pase pase mwen santi telefòn nan li se yonn nan.
Men bon m di w eske yon moun ki deside fè bon moun ou panse telefòn nan ka gate l? Sèlman Bondye k pou pale nan sa. Sèl Bondye k pou pale nan sa. Si Bondye si fòk moun nan dabò. papa l, manman l oubyen paran li se yon moun ki vrèman fonde nan Jezi e menm li chita sou Jezi. Ok, selon ou menm, ki sou ki baz koup ou a, relasyon ou menm avèk madanm ou te chita ki fè nou reyisi konsa? Ebyen baz la se jenou nou. Alelouya. Se de jenou nou. Lè jenou nou fatige. Se sou vant nou nou kouche. Men kounye a, telefòn pran sa nan men jèn yo.
Yo pa gen tan pou yo priye. Yo pa gen tan pou yo priye. Eske m pa di w madanm lan te pran lèt li, li mete l nan, li fin li lèt la, epi li louvri Bib li, li mete l ladan li, e li mete Bib la bò tèt li? Se sa l te di mwen. Li pa t chire lèt la voye l jete l, li pa bezwen. No. E pa bezwen, li pa bezwen. renmen nèg la non li renmen nèg la ha li renmen nèg la men men li pè paske li pa konnen sa li pral jwenn e mwen diw sa bon mwen diw sa deja mwen pat yon jènjan ki te vagabon mwen pat vagabon e mwen mwen pat yon jènjan awogan mwen te yon jènjan yon saj lè map pale avèk yon fi. Fi a santi son siwo myèl kap sot nan bouch mwen tonbe nan bouch tonbe nan zòrèy li se konsam te ye ebyen pitit gason mwen sa fè mwen gon pè mwen pè pou jèn fi yo jèn gason yo mwen gen mwen gen pitit pitit gason mwen mwen gen pitit pitit fi mwen. Lè m ap panse mwen menm tan m te leve a, mwen te gen anpil man respè pou papa m avèk manman m, krent papa m avèk manman m e mwen te santi mwen te dwe papa m a manman m sa. E mwen te gen anpil respè pou sosyete a tou. M konn sou bekal mwen m ap soti la a. Eh map map desann mibalè la depim ap pase ka bò kote kay yon moun ki chè pou mwen m toujou kanpe m toujou fon ti kanpe poum salye yo Ok Mesye Epi yap Sevas temwaye sa. Ok e lòt kesyon ke nou gen pou ou Wi ou mèt e poze. kisa nan karyè relasyon menm avèk madanm ou ki plis make lavi nou?
Bon sa ki plis make lavi nou se lòske. E lè nou fin marye, m di nou sa deja, sa a, madanm mwen rete avèk respè l pou mwen yon, epi madanm mwen te yon ti jan timid, li pa t amourez. Mwen menm, mwen montre madanm mwen amourez. Si mwen menm m pa ta amoure tou mwen menm, se devwa l pou l ta. Elma amoure sim pa ta yon mennaj amoure ebyen mwen te ede madanm mwen pou li yon fanm amourez anvè mwen antanke mari li.
Li pat pran tan poul te vin aprann leson sa. Oh li pat pran tan li renmen nèg la. Li dakò avè mennaj li. Konprann? E jiska prezan la. Madanm mwen toujou dakwa, dakò lè nou lè bonjou, lè bonjou, nan bon jou nou. Nan move jou nou. E madanm mwen toujou aksepte sa. Mwen jwenn ba li, li kontante'l, li satisfè. Mwen pa jwenn. Yon jou, m leve m pral nan jaden. Mwen leve katrè di maten pou m al nan chan al chanje bèt. Epi mwen gen sèlman senkant santim. Epi ou konnen, m tou jennen, tou wont pou m di madanm mwen. m 50 kòb la epi mwen leve pran tapi ki kouvri tab la epi m di cheri m met yon ti bagay anba tapi a pou ou wi men lè sa m 50 50 santim nan li te plis ke 50 pyas wi nan epòk sa e e e e epòk an e An 62, 63, 64 lè m marye a, bagay yo pa t dous menm pou nou. Tandike m te gen, mwen te gen plizyè bèf. Bèf pa poul, bèf pa kabrit non pli, e lè sa a bèf pa t gen valè, bèf pa t vann. Menm lè pou m te marye. Papa m, m te di papa m, m ap vann twa nan bèf yo. Li, papa m di non, m ap marye avèk, m ap mare sou ponyèt li. Li di ponyèt li sifi pou sipòte m. E paske m, li di ou pral marye, madanm ou pral fè pitit, gen, ka gen kèk ti pwoblèm pou depanse lajan. Lè sa a, si se posib pou vann de bèf, w a vann li. Men kou m. Kounya pou marye mwen menm papa m di m li menm li genyen sifizaman posiblite pou li pou maryaj la fèt.
Ok e nou te rive genyen ansanm konbyen timoun?
5 timoun, 3 fi, 2 gason. Ok e pitit pitit nou konbyen nou ye kounya?

de maryaj nou e nou remake ke vizaj yo trè jèn toujou, gen lavi toujou. Kisa nou swete ke Bondye kontinye fè pou nou? Konbyen nou ta anvi kontinye viv toujou nan lanmou sa? Bon,
kesyon an bèl. Mwen menm, pwoblèm pa m mwen menm, m pa kache di w, Egzistans madanm mwen aktyèlman la a ansanm avè mwen, se pa volonte pa m ki mennen m la e ki ap mennen m pli lwen, se volonte pa Bondye. Paske Bondye granmoun. Pou mwen menm, si Bondye, se ta chwa pa Bondye, Bondye, Bondye vle, Bondye vle pou m. Pou m viv avè, pou m mwen menm avèk madanm mwen nou viv 57 ane ankò m pa gen pwoblèm non se Bondye e Bondye ki chwazi sa e si Bondye vl si Bondye se pa e pa chwa sa a li fè eben se chwa e pandan nou nou tou eman tou byen fre la a sanble avèk moun ki pou ki pou viv kèlke tan toujou.

ti dyalòg sa e yon konsèy pou tout jèn yon konsèy pou jèn ki pral marye ki kòm ki marye deja ki nan fwaye deja. Ok yon konsèy pou lè jèn nan mwen menm m panse ke si jèn yo ta fè ta konpòte yo tankou mwen menm yap jwenn yon jèn gason ta konpòte l tankou mwen janm te konpòte mwen avan rankont. mwen avèk madanm mwen, apre rankont mwen ak madanm mwen, enben yo ka yo ka jwi menm privilèj ansanm avè m, tank antank egal a mwen menm. Paske madanm mwen pa t neglije jenou ni la lè l te lakay paran li, mwen m pa neglije jenou pa mwen, ni lè menm lè nou vin marye, an depi de tout. difikilte ke nou konn rankontre, nou toujou rete konsekan avèk Jezi nou. Ok e jis avan nou fini e ki konsèy ou genyen pou yon relasyon aktyèlman la yon moun ki te marye deja e ki ki maryaj sa kraze si yon moun ap gade ou byen ap tande w la e ki ta gen fwaye l kraze brize deja ki konsèy ou gen pou moun sa yo?
Ebyen si moun nan son moun se yon kretyen li ye. Nèg la mesye marye a. Koup la mesye a son on son moun anman ki te gentan fè lapè avèk Jezi. Osi byen ke fi a son moun son yon fi ki fè lapè avèk Jezi enben rete nan Jezi. Fè sal dwe fè pou la tout sa lap fè fèl pou la glwa de Dye avèk tout respè pou Bondye, lakrent pou Bondye, renmen pou Bondye. Donk ou vle di yon yon yon yon fwaye ki divize Moun sa yo nan dezobeyisans. Yon neglijans tou. Yon neglijans. Neglijans. Avè, avè gen, gen fi ki mal elve anpil. Menm sistèm mal elve avèk paran li. Konsa lè l vin nan fwaye avèk mari li, li pa, li pa respekte mari a. Nan echanj pawòl, bann, nan, epi Bib la di, lòm kitera son pè. E sa mè sa t'achua a sa fam, li di pi devan, Leurs deux deviendront une seule, une seule chair. Men gen anpil moun ki marye yo pa wè, yo pa, yo pa respekte sa. E li di pi, gen kote li di, L'homme est le chef de la femme, nèg la se, se chèf fanm nan li ye. Men gen, gen, gen, gen, gen dam, se chèf mari'l li ye.

te marye se pandan li ansent maestro Zakari epi mwen te marye avèk madanm kounya la
sam pa regrèt nan maryaj mwen ak madanm mwen se paske yon jou mwen soti vizite madanm vizite mennaj mwen papam te nan jaden ap sake yon mayi. Pi mal salye papa m epi epi epi m e lè sa m ap degaje m ap jwe pieds et mains pou m marye avèk fi a epi pap maestro te repete sa lote jou nan nan papa m di m konsa ou konnen sa m ki konsèy m gen pou ou m di wi papa li di se pou ta va. Mwen prè pou m al chèche fi a. Vin avè li. W a abite ansanm avè li. L a fè timoun nan. Epi si se pou w marye, w a marye. Epi mwen ri. M di papa a, bon, w al devan paran fi a, w al mande pou li. Epi, bon yon ti nan tonbe damou nou ansanm, li ansent. Se pou nap map mare ren m pou m marye epi m te gen yon pantalon jòn kaki jòn sou mwen m te gen yon chemiz blan manch long sou mwen m sonje sa kou map pale avèw chemiz blan mwen foure nan pantalon mwen m gen yon bèl soulye lè sa man soulye etranje yon soulye etranje te vann 12 dola m achte yon m te gen soulye Etranje m nan pye mwen epi m al m di papa m twò byen la pou m marye. Kanta si se pou al si al pran fi a mennen ban mwen pou m di li pa posib papa. M ap marye. Epi papa m di a men oke. Alò l pa kontan non. M di o mezanmi. Li a, m di a papa sa pa fè granmoun non sa. Sa w di la? Di non papa e pa konsa granmoun fè. Sa w al mande pou fi a pran de fèt. Ou gentan al fè demann pou mwen, ou al fè la demann pou mwen. Enben eske w pa di w pap kanpe? M di non papa pou limyè ou wi m pap kanpe. Enben m santi m. M santim wo pou m di papa m pa la. M di epa epa epa epa dega epa dega m ap manke m ap manke papa m. M pale avèk papa m trè sevè antanke granmoun, granmoun se granmoun, timoun se timoun. Epi si m ta fè bagay sa bagay sa tou m ta tchwe fi a. Fi a se paske l fè m konfyans ki fè li li li rive nan nivo sa avè mwen. Poutan l t ap pote yon pitit lakay papa l. E lè sa a, li gen ptit sè, li gen gran frè nan kay la. Ok. K ap fè l soufri. Gen nan yo k ap fè l soufri.
Si ta gen yon ti repwòch. Ou menm ou te fè madanm ou nan karyè nou e kisa l te ye, si gen? Non, m pa gen repwòch pou li. Ok, e li menm, li pa konn repwoche ou de kèk ti bagay? De anyen, anyen.
Ah bon.
De anyen, anyen, anyen.
Mwen menm pèsonèlman se toutan felisitasyon m ap felisite madanm mwen e si m ta twouve. Bondye ta rive nan nivo pou l pou l separe nou pou l fè m vin yon vèv mari pou m pa gen madanm m ap priye Bondye anpil anpil pou Bondye fè m viv rès vi mwen avèk Jezi mwen san m pa bezwen al antrave tèt mwen avèk pèsòn.
Enben, e Mesye Sainval Dorzen, se t on plezi nou te ansanm avèk ou nan ti dyalòg sa. Mèsi anpil paske w te aksepte tande nou. Enben, mwa osi, s on plezi pou mwen tou pou w vin lakay mwen, chita ansanm avè m, pou w poze m kesyon sou kòmansman.